Hey! Sentseng Konsiltasyon yon lòt fwa ankò, jodi an nou vini pou n ba ou enfòmasyon k ap fè aktyalite atravè lemond. Chèchè yo, syantifik yo, jiskaprezan yo toujou alarechèch de yon vaksen, de yon medikaman, pou kont oubyen pou konbat maladi sa ki ap fè ravaj nan mond lan. Maladi sa ou deja konnen son maladi ki tiye anpil moun deja nan le mond. Gen anpil moun konsa tou. pa rapò avèk gras ke Granmèt la fè yo, e gras tou sistèm de defans yo pèmèt yo menm yo kapab reviv ankò, sa k te frape pa maladi a ki pa rive mouri. Jiskaprezan, nou la, nou poko. ka jwenn yon souf toujou sou kesyon maladi sa, sou kesyon viris sa. Men, chèchè yo p ap sispann fè rechèch, chèchè yo toujou ap chèche pou yo kapab jwenn yon solisyon avèk pwoblèm sa ke pandemi. sa a ki ap ravaje tout planèt la. Ou menm k ap viv sou planèt tè sa a, pa bliye ke maladi sa a se yon maladi ki trè frajil, se yon maladi ki trè danjre. Ou menm sitou ki deja genyen yon patoloji ki konpwomèt lavi ou. Ou menm ki deja fè tansyon, ki gen pwoblèm kè, ki gen pwoblèm respiratwa deja, pa bliye ke ou pi frajil toujou. Pa bliye ke maladi sa, lè l rantre sou ou, ou pi fasil pou mouri. Sa k fè sa? Paske lavi ou deja konpwomèt. avèk yon ekip lòt maladi deja. Sa vle di ke ou sipoze fè anpil pridans. Paske jiska prezan chèchè yo y ap chèche, syantifik yo ap chèche toujou pou yo jwenn solisyon ak maladi sa. Yo poko jwenn li. Pa sispann Fè pridans. Pa sispann pwoteje tèt ou. Paske nou poko gon vaksen non ki deja prè. Pou ke pou ou menm pou jwenn yon solisyon pou jwenn yon souf a maladi sa. Ou menm zanmi m. Pa bliye. Kontinye avèk menm mezi. ke ou te konn itilize deja yo, ki se lave men ou trè souvan, itilize mask ki pou kouvri bouch ou, ki pou kouvri nen ou tou an menm tan. Pa itilize l pou chèlbè, pa itilize l pou fè yo wè ke ou pote mask, men itilize l afin ke ou menm wap itilize l la ki se pwoteje bouch ou ak nen ou. ki se de pòt dantre pou viris lan. Pwoteje tèt ou zanmi m, pwoteje yon moun ki nan antouraj ou. Gen anpil moun ki itilize mask lan mal. Itilize l byen zanmi m lap bon pou ou. Gen anpil moun ki itilize mask lan malgre yo gen mask lan nan bouch yo. yo lè yap pale yo desann li yo metel anba manton yo non zanmim mask lan ou itilizel pou bouche bouch ou ak nen ou pa bliye ke sa yo se 2 pòt dantre ki ka pèmèt ke ou menm ou enfekte pa maladi sa ki si frajil si w pwoteje tèt ou. Se pwoteje antouraj ou, se pwoteje yon moun ke w renmen, yon moun ki chè avè w. Pwoteje tèt ou zanmi m. Pwoteje w l ap bon pou ou. Paske ou gen yon moun ki ap tann ou pi devan. Ou gen yon moun ki ap tann anpil bagay de ou. Pwoteje tèt ou. Pa fè enpridans. Pa bliye ke fè anpil atansyon ak moun ke ou menm wap fwote yo. Paske ou pa konn koman moun nan pwoteje tèt li, ou pa konnen ki mòd de prevansyon ke moun nan li menm li fè pou evite ke li pran maladi an. Pa di ke moun nan li menm se zanmi w, pa di ke moun nan li menm e son moun ou konnen e ou ka rantre sou li, ou ka bal lanmen, ou ka E bal akolad. Sa pa moman pou nan bay moun lanmen zanmi. Sa pa nan moman pou nan ba akolad. Sa pa moman pou ke pou ou menm pou ap rete pre moun twòp pou ap pale avèl. Sa se moman pou ke pou ou menm pou pran sa yo rele distans sosyal la. Pou evite pwopagasyon maladi sa. Pa bliye ke pyès moun pat prè pou yon maladi konsa. Yon lòt moun ka pran maladi a li pa mouri ou menm ou ka pran l ou mouri. Gen anpil moun ki pran maladi a yo pa menm konnen, yo pa menm rann yo kont li pase sou yo tankou se yon ti grip. Li jis bay moun yon ti fyèv. Li jis bay moun nan e yon ti doulè. Moun nan ap touse pou kelke jou. Yon ti grip epi li jis pase. Moun sa son moun non selman ki gon sistèm de defans ki trè fò. Moun sa li menm son moun lavi li pat deja konpwomèt. oubyen sante l pa t deja konpwomèt parapò avèk yon ekip lòt maladi ke l te ka genyen deja. Maladi ke nou sot site avan yo, moun nan gen pwoblèm kè deja, moun nan gen pwoblèm respiratwa deja, moun nan te fè tansyon deja. Ou menm. ki deja gen yon vi ki konpwomèt, pa fè enpridans, pa di Jak te pran maladi a, li pa t fè l anyen, ou menm tou si w pran l, li p ap fè w anyen. Non zanmi m, nou chak gen yon sistèm de defans. Sistèm de defans pa l la gen dwa te reponn pou l te konbat avèk viris sa a. Men sistèm pa w la gen dwa pa reponn pou l konbat avè l. E anplis, ou te gen dwa malad deja. Ki vin rann sistèm ou vin fèb. Fè anpil atansyon, fè pridans. Pwoteje tèt ou zanmi m. Si w pwoteje tèt ou, l ap bon pou ou, l ap bon pou fanmi ou. Ann fou chèn de solidarite pou nou rive konbat maladi sa. Pa bliye ke tout moun ta anvi retounen nan aktivite yo, sitou aktivite ekonomik yo. Pa bliye ke. Ekonomi an se li menm ki kenbe mond lan. Si ekonomi mond lan rive kraze, pa gen mond ankò. Sa vle di ke tout moun ta renmen retounen al nan aktivite yo. Si w vle retounen nan aktivite w, pwoteje tèt ou, pwoteje moun ki nan antouraj ou. Konsa, w ap rive pwoteje tout anviwònman w. Pa bliye ke, pa bliye ke, trè pwochènman, ou ta renmen retounen nan aktivite ou. Retounen nan aktivite ou san ke ou pa konpwomèt lavi yon lòt moun. San ke ou menm ou pa konpwomèt lavi yon lòt moun, sa vle di ke ou menm ou pa malad, ou pa. Al pèmèt ke moun nan li menm li enfekte pa maladi sa. Lòt bagay ke nou ta ka ajoute pou ou kòm enfòmasyon, ou menm vwayajè, ou menm ki t ap tann moman sa, ou menm ki t ap tann pou vòl yo reprann, Vòl yo preske pral reprann. Paske wap gade ou wè anpil peyi gentan kòmanse ouvri aktivite ekonomik yo. Yo ouvri l timidman, yo ouvri l ti kras pa ti kras men avèk anpil prensip tou. Yo toujou. itilize menm prensip yo, ki se distans sosyal, ki se itilizasyon de mask, itilizasyon de gan. Yon ti konsèy pou ou menm zanmi m k ap itilize gan an, pa bliye ke gan an ou itilize l pou evite ke. jèm nan rantre nan men w pou evite ke ou menm si pa egzanp ou te manyen yon sifas ki te deja gen viris la oubyen ki te deja gen jèm nan pou ke pou l pa rive nan men w men sa pa vle di ke lè w retire gan an pou pa lave men w pa fè enpridans sa zanmi m lè w fin retire gan an nan men w lave men w. Pou ka sur ke menw pwòp nan tout entegralite li. Gwo otorite entènasyonal yo, moun ki gen anpil responsablite nan kesyon kilè vòl ap kòmanse, kilè vòl poko ap kòmanse, yo kòmanse ap pran yon ansanm de mezi, yon ansanm de prensip ki pou pèmèt vòl yo refèt oubyen reprann nan tout sekirite yo. Yo gen tan ap analize yon ansanm de mezi distans sosyal yo ap respekte nan avyon an. Yo gen tan konnen ke avyon yo pa pral pran menm kantite ke li te konn pran nan tan nòmal la avan maladi an, yo gentan di ke anndan avyon an, lè w anndan avyon an, y ap oblije, pa egzanp, si yon ranje chèz se 3 moun li te konn gen, yon lin chèz te konn gen 3 moun, y ap oblije fè l genyen 2, y ap kite espas milye a pou evite ke 2 moun sa yo yo twò pwòch. pou evite kontaminasyon. Si chèz la tou te konn gen 2 moun ranje nan ranje yo, y ap oblije fè l gen yon sèl moun pou evite moun yo pa twò kole si y ap pale pou kracha pa tonbe len sou lòt pou evite tout yon seri de kontak pou anpeche pwopagasyon viris lan fèt. Yo gen tan kòmanse ap pran pil mezi, anpil, anpil gwo mezi pou pèmèt ke ou menm vwayajè ki ap tann moman sa a pou vwayaje, ou ka vwayaje nan tout sekirite ou. Se te mesaj sa ke Sentsèn Konsiltasyon te pote pou ou, pou w kab toujou rete enfòme. Pa bliye. Gon grenn bagay ke ou menm ou ka ban nou an retou. Ki se love la. Abone a chanel la ou menm ki poko abone. Pataje video yo ou menm ki poko pataje video yo. Pataje yo e ou menm ki te konn pataje yo kontinye pataje yo. Like paj nou an, Sentsèn Konsiltasyon. Kite yon comment pou nou. pou nou ka kontinye avanse, pou mesaj nou an ka rive bokou pli lwen. Se Sèn Konsiltasyon, yon lòt fwa ankò, alawochèn. Babay.